On maladi mete pye boo! Yon aksidan mete pye yo pati, kounye a kòb sa a ke w te reprezante kòm on figi, kòm on motè ki t ap pwopoze, kòb sa a pa ka antre, se 100 dola w te konn peye chak mwa nan asirans la k ap ranplase 200 mil dola ò, se 100 dola ke w te konn peye chak mwa k ap ranplase 50 mil dola, se 100 dola, se on jeu de mots, se on jeu li ye, se on kontra e kontra sa a li back up pa Leta. pa otorite pou yo asire ke konpayi an pa ba w manti. Se sa, n ap pran yon poz, n ap retounen vin jwenn ou toutalè, pa bliye w ap swiv emisyon Refleksyon.
Chak ane w ap bay plenyen an, ou pa konn konbyen kòb yo chaje w pou ranpli taks ou. Ebyen ane sa pa gen pale anpil vin fè taks ou nan vizyon 2050 annik rele 305 603 97 93 kote wap konn tout sa kap pase nan taks ou avan w siyen l ou bezwen peye bil yo ebyen fè enkom taks ou nan vizyon 2050 ki nan 200 nòdwès 79 yèm street nan pwent storaj la ki nan 79 la nòdwès dezyèm kot nan vizyon 2050 se fri taks evalyasyon. Free Tax Estimasyon, Free Electronic Filing e Free Direct Deposit. Ebyen kisa w ap tann? Rele Katy, Katy pa nou an, nan 305 603 97 93. Fè enkòm taks ou, se met kòb nan pòch ou. Ou bezwen peye bil yo. Bil yo p ap ret tann ou. Fò yo peye! Ebyen al fè taks ou nan Vision 2050. Rele 305 603 97 93. Oh ti djo kilè w antre la ah. Madi semen pase mwen antre wi. Vini vini antre non. Oh se pa tout fanmi an la. Wi madanm mwen ak 4 timoun yo nou tout antre ansanm. Kòman sa fèt rapid konsa. Ah mwen te al nan Vision 2050 kote madam katye a yo reyalize tout afè nou. Avan frè aplikasyon imigrasyon yo monte rele 305

Se vwayaje! Se sa, e ou menm ki ta bezwen ranplase ti bèf, gwo bèf, kabrit, whatever sa ke ou ta renmen ranplase an, paske kòm nou pap viv an Ayiti, se isit nou ye, fò nou antre nan kilti yo la pou nou ka konprann a kisa pou nou ranplase sa nou te genyen lakay yo.

9 7 9 3. Se sa, nou pral antre nan dezyèm pati pwogram nan, a mwen ke w gen yon dènye bagay ou vle konkli, e nou pral antre nan dezyèm pati an, e kote ke nou pral, nou pral antre nan ribrik kisa n ap fè avèk sakrifis zansèt nou yo, e nan ribrik sa a, nou pral. E gade kòman kriz idantite nan mitan Ayisyen manifeste atravè sistèm edikasyon nou. Avan ke nou fè sa, banm gade pou m wè si m ka pran yon poz. Gen yon mizik ke m apresye anpil sou idantite. E banm wè si m a jwenn li pou nou. M ap di w ap swiv emisyon Refleksyon avèk animatris ou Katius Lipyard Pati Pa Nou an. E nou genyen chalè cho an studio e dlo dous nou salye w kote w ye a e.
Ap vacation ap vacation. Ebyen e konsa wi lè w travay di yon lè fè w vacation wi e nou salye dlo dous kote l ye a nap pran yon poz epi nap retounen pou n antre nan dezyèm pati emisyon an ki se

Nap kontinye, nou antre nan ribrik kisa nap fè avèk sakrifis zansèt nou yo e nou pral gade kòman nou pral gade kòman kriz idantite nan mitan ayisyen manifeste atravè sistèm edikasyon nou. Pou nou fè sa map retounen Genyen yon emisyon ke Doktè Jean Fils Aimé te fè, sa gen yon bon ti tan de sla e mwen te pataje l ansanm avèk nou nan emisyon sa a, nan Refleksyon, kote ke li te retounen nan istwa nou pou ede nou konprann e ki kote kesyon edikasyon sa a. Entèferans ki te fèt nan sistèm edikasyon nou an e ki kote sa kòmanse. Avèk tout sa ke l te di, m ap eseye revize kèk ladan yo, ekskize, ke m panse ki enpòtan pou nou konprann. An 1860, nan, alò, toujou jan m sot di an, nan enfòmasyon ke Doktè Fils-Aimé te bay nan emisyon sa a ke l te fè a, an 1860 nan efò pou pou Ayiti te sòti anba anbago e ke ke zòt yo te mete sou nou an e paske yo pa t vle rekonèt Ayiti e nou pa t ka fè tranzaksyon ansanm avèk lòt peyi e byen nan ide pou nou te sòti anba anbago sa a e sou gouvènman e e e Fabre Geffrard Ebyen, gouvènman ayisyen an te siyen yon konkòda avèk Vatikan e youn nan kondisyon konkòda sa a se te pou Vatikan voye misyonè, prèt, ebyen kontwole sistèm edikasyon nou an Ayiti. Ok. Doktè Fils-Aimé. te fè nou konprann tou nan emisyon sa ke l te fè an, ke menm avan avan prezidan Geffrard te siyen konkòda sa a, pou nou kapab mye konprann konplo ki fèt nan sistèm edikasyon nou, ebyen te genyen yon sèten Gaspard Molien, ke ansyen kolonizatè la Frans ebyen yo te voye mesye sa an Afrik al etidye e kapab e toujou kontwole Afrik toujou kontwole koloni Afrik peyi Afrik ke l te kolonize yo ke la Frans te kolonize yo paske nan epòk sa e Malgre ke te genyen peyi sa yo te sanse endepandan sou papye, men Lafrans te bezwen etidye ki jan pou kontwole e pou kontinye kontwole peyi sa yo. Donk, yo te voye mesye sa a, Gaspard Mollien, al etidye ki jan pou sa fèt. Ebyen, se menm mesye sa a, Gaspard Mollien, ke la Frans te voye an Ayiti an 1825 pou etidye Ayisyen, nan bi pou la Frans kapab konnen tou ki jan pou yo kapab kontwole, ki jan pou yo kapab kontwole Ayiti malgre ke Ayiti son peyi endepandan. Ebyen, nan etid sa a, m kwè ke ki te ke Mesye Gaspard Mollien t al fè ann Ayiti pou l kapab bay Lafrans rekòmandasyon ki jan pou l kontwole Ayiti malgre Ayiti goumen pou pran endepandans li, ebyen misye te bay senk rekòmandasyon. E premye rekòmandasyon ke l te bay, Nan lis rekòmandasyon l yo, li te di se pou Lafrans voye prèt, voye prèt ak anseyan ann Ayiti pou sanse kontwole sistèm edikasyon an, pou prèt sa yo avèk anseyan sa yo kapab fòme yon elit jan Lafrans vle l la.

Ke Ayiti kar se yo ki pral ede la Frans kenbe sistèm kolonyal lan menm lè Ayiti son peyi endepandan. Sa se dezyèm rekòmandasyon an. Twazyèm rekòmandasyon ke li te bay, li te di fò nou. Fò nou konsantre, alò an palan de la Frans, fò la Frans konsantre pou fòmate lespri ayisyen nan nan peyi li afin ke pou ayisyen an ka panse li se fransè. Sa se te twazyèm Twazyèm rekòmandasyon. Katriyèm rekòmandasyon an se te pou kondisyone lespri ayisyen an pou l konsome pwodui fransè sèlman. Ok? Pou l kondisyone lespri ayisyen an pou l kapab konsome pwodui fransè sèlman. Senkyèm rekòmandasyon. ke l te bay, se pou la Frans ka kreye yon jounal an Ayiti pou kapab kontwole enfòmasyon k ap veyikile an Ayiti pou yo ka pi byen kontwole pèp ayisyen. Donk se te 5 rekòmandasyon sa yo. Ke mesye sa a Gaspard, Gaspard Moulien te fè ansanm avèk la Frans. E pi se te nan epòk 1825 ke la Frans te voye l an Ayiti. 1825, de 1825 a 1831, ebyen l te fè etid pèp ayisyen an. E pi se rekòmandasyon sa yo. Ke li te bay. Ok. Donk. Sa se pou ede nou konprann ki kote e pwoblèm edikasyon sa a soti. E ki jan ke e konplo te fèt pou nou kapab gon sistèm edikasyon ki kontwole. afenke pou nou kapab kontwole sèvo nou, e menm si zansèt nou yo te retire chèn ki te nan kò nou yo pou ba nou libète, ebyen moun sa yo yo menm avèk rekòmandasyon Molyen an, ebyen prèt yo, misyonè yo te antre an Ayiti pou yo kapab vin mete chèn sa nan sèvo nou. E m ap pran yon poz jis pou m kapab. e genyen e chalè cho ki pral entèvni e map pran yon poz epi nap retounen vin jwenn nou tou talè.
Ah madi sèmen pase mwen antre wi vini vini antre non.
Oh se pa tout fanmi an la. Wi madanm mwen ak 4 timoun yo nou tout antre ansanm. Kòman sa fèt rapid konsa.

Fè ou sitizen e renouvle papye w, nenpòt dosye imigrasyon, rele Vizyon 2050 nan 305 603 9793. Vizyon 2050 se vwayaj veye!
Chalè cho! Chalè cho! Wi wi wi wi sak pase koman nap pouse la koman moun yo tande w la. Bon, e ou tande 5 rekòmandasyon ke Gaspard Molian te fè a la Frans pou yo ka kontwole sèvo nou. Madame Cathy, mwen menm sa ki enteresan nan kesyon sa yo, poukisa se Byen ta nou toujou konn bay sa yo. Pou kisa bay sa yo se pa yon seri de bagay ke pou tout les grands intellectuels haïtiens te dwe fè deba sou yo, etabli yo nan Ayiti pou tout timoun kap leve pou yo konnen yo. Pou kisa se lè nou fin granmoun dan nou komanse gate se lè sa yap vin di w me sak te di me sak pat di. Ebyen sa ki enpòtan se ke puiske se yo menm ki te la pou kondisyone nou yo pat kite nou konnen yo Kounya moun kap fè rechèch fè nou kode yo kounya la se kisa nap fè avèk sa? Ok. Se sa ki enpòtan.
Alò mwen menm nan sans sa mwen menm kòm mwen te di nou nan nan ribrik kote ou ou tap pale da kriz didantite ayisyèn nan li manifeste tout tèlman pafwa li tèlman manifeste gen de lè pafwa ou poze tèt ou kesyon èske vrèman nou konprann paske mwen toujou di selon mwen menm selon mwen menm m toujou di on pèp kap pale lang on lòt pèp se ankouraje se pèpetre lap pèpetre pèp la a davantaj. E pèp sa a ta dwe peye lòt pèp la k ap pale lang li a. Se pa ka l. Olye yo peye nou, yo pito yo fè nou peye yo pou nou pale lang yo. Se sa k fè ke. Wi, yo fè nou peye dèt, dèt dèske nou te kale bouda yo. Kounye a, sa kreye, sa anjandre yon, yon kriz ki tèlman. Alò, jodi a nou ta renmen di ke lè n ap pale de kriz ki genyen nan kominote oubyen nan sosyete ayisyèn nan, de idantite a, Nou kapab montre l klèman pou moun yo wè l chak jou. Ki sa k esplike yon manman k ap vann k ap vann lay, k ap vann kenkay nan lari a, k ap travay di pou l mete rad ti ti rad sou tifi li pou l voye l lekòl, li voye l kay chelèsè. E lè timoun sa a rive l kay chelèsè, lè manman l lè l sot lekòl, li wè manman l avèk avèk bak la, ki sa k esplike pi timoun nan pa vle al anbrase manman an? Sa k esplike sa? Egzakteman sa ki te fèt avèk edikasyon nou. Ki sa k esplike manman an ap vin lekòl la, pit la pa vle yo konnen si li pito al chache vwazen yon lòt kote pou fè reprezante manman l, se pa manman l li vle vin lekòl la. Sa k fè sa? Paske l pa ka idantifye l ak manman l, paske lefètke l nan lekòl sa a, li gentan pa ka idantifye l avèk papa l k ap vann chabon, papa l k ap fè kap pouse bourèt, papa l kap fè menwize, papa l kap fè chapantye, papa l kap fè chapant, papa l ki yon bòs mason, li pa ka idantifye l avèk moun sa yo, se sak fè edikasyon avèk enstriksyon an tonbe nan yon konfli, se sak fè ou di la a an 1860 lè nèg yo, paske Ayiti dri fwa ke l vin devini endepandan, gon kolizyon, gon konplo. Gen yon konspirasi ki mare. E pa bliye lè yap palew de vatikan, sak te vatikan. Bon bon, nan epak sa, jeneral fransè yo, jeneral anglè yo, wa anglè yo te gen anpil enfliyans ki kraze pap, mete pap, te gen yon lè te gen 3 pap a la fwa. nan Vatikan. Sa vle di yo enfliyanse Vatikan pou fè la Vatikan pran desizyon selon yo menm. Te gen yon epòk se Espanyòl ki t ap enfliyanse Vatikan. Gen yon lòt epòk se Fransè ki t ap enfliyanse Vatikan. Gen yon lòt epòk, tèlman Anglè te vle enfliyanse Vatikan, se sa k fè Anglè kase, fache avèk Vatikan, paske lè wa Henry 8 te bezwen marye yon nouvèl vwa, On uityèm fwa, Vatikan rele anmwe, kounye a li se sa k fè lè angle gen anglikan, yo pa nan katolik. Ban m di w yon pawòl. Sa ki enpòtan pou nou konprann, prèt prèt ki te vini ann Ayiti yo, ke Vatikan te voye yo, daprè rekòmandasyon Gaspard Molien, li te mande pou se prèt ki sòti La Grande Bretay. E l te di poukisa, li di se paske prèt sa yo, yo pi rasis e yo pwo esklavaj. Donk, Avèk prèt sa yo, y ap kapab kolonize sèvo nou an Ayiti pou kapab fè ke nou nou pa wè tèt nou men nou nou pou Lafrans. E ou pa wè se konsa nou fè l non sèlman pou Lafrans, pou Lewòp menm. Paske pa bliye non, il fut un temps Lafrans te kontwole Langletè tou. Pase yon fèt antan Lafrans, Napoleon, mete nan men yo nan Lewòp. Sa vle di Lafrans gen anpil enfliyans nan tout Lewòp o pwen ke li kontwole ba yo. Ejemoni fransè a te gen anpil pwa nan Lewòp. E konnya, konnya nou vin tonbe nan yon ejemoni anglo, pase gen anglo-saksyon, genyen frankofòn. So nou menm ki tonbe anba frankofòn nan, genlè nou tèlman kontan lè n ap pale fransè a, nou pi fransè ke le fransè. Men pa bliye, lòske ou pale bon fransè, ou an dezakò avèk edikasyon ou, paske edikasyon an pa alimante o li pa konpatib avèk enstriksyon an. Se sa k fè ke jodi a, sosyete nou an vin retade e menm dismantle paske gen yon pwoblèm nan kesyon.

Okipasyon w, okipasyon papa w, okipasyon manman w, okipasyon ou menm kòm yon itilite pou peyi w. Se sa k fè k'an Ayiti, tout moun anvi enjenyè. Men yo pa anvi enjenyè pou yo yon gran enjenyè pou yo bati non. Yo anvi enjenyè pou y al travay avèk yon moun. Alòske yon enjenyè se pa yon ajan pou l al travay ak moun. Yon enjenyè se yon ajan devlopè li ye de pa li menm. Si l te byen enstwi e edike, a a selon enfoma li tap konnen li kapab devlope talan li poul te konstwi peyi l poul te devlope tout sa li gen poul fè se nan sans sa. Lè a sanse prèske rive sou nou la a ebyen rezon ki fè ke nap kontinye avèk kesyon idantite a e nap lye l avèk edikasyon nou se paske nou ta renmen pou konprann ke sistèm edikasyon ke nou gen an se pon sistèm edikasyon kap Fòme Ayisyen pou Ayiti. Donk, si nou bezwen solisyone pwoblèm idantite sa a, fò nou gen yon sistèm edikasyon. Fò nou alinye edikasyon an avèk enstriksyon. Egzakteman.
K ap fòme Ayisyen pou Ayiti. Donk, si nou pa fè sa, se kòmsi se lave men sou atè, n ap toujou genyen sa ou wè nou genyen la a ann Ayiti. Ou pa wè nou pa menm gen inivèsite, tout bagay se deyò wi.

ki pa nan avantaj Ayiti. Pou nou kase chèn sa a ki sòti nan kò nou avèk san zansèt nou yo epi ke zòt yo vin mete nan sèvo nou avèk prèt, avèk moun ki sòti lòt kote ki pa t vle. 305 603 9793 a se nimewo pou w rele mwen. E pa janm bliye, m toujou di nou sa, lè m pa la ankò, si nou bliye tout lòt bagay de mwen, sonje, sonje ke mwen renmen nou. E n ap rankontre ankò samdi pwochen, pa bliye, pa bliye pou w rete branche sou 1360 AM. Mèsi a tout moun ki t ap swiv emisyon Refleksyon, a la pwochèn, babay.